Bon, ret la. Bon m pale avè nou byen. Bon m limen limyè a. Fòk nou mete plis limyè la. An! Nou kontan anba an Ayiti? Nou kontan ba an Ayiti, nan eta peyi sa ye la a. Tank dat sa a, nou te gen politisyen kòwonpi anba an Ayiti. Nèg k ap vòlè anba a. Gang sa yo anba an Ayiti. Tout politisyen kòwonpi sa yo. Kanada pa t janm te konnen. Usa pa t janm te konnen. Bondye wè nap soufri e wè pa gen okenn mwayen ken te ka konnen kisa k tap pase anba a pase pa gen yon politisyen ki gen konsyans ki pou kanpe pou di konsa ke pèp la pa t ale nan lekòl syans politik pèp la pa t al lekòl pou l aprann pa t al nan lekòl dwa. Pèp la pa t al nan lekòl militè, l pa konn langaj diplomasi, gon seri de langaj ke pwofesè yo, istoryen yo anba a, e teknisyen yo ap itilize anba a, pèp la p ap konprann. Bon Dieu, pa gen okenn moun ki gen konfyans, ki gen e, ki gen konsyans. Li envante sa yo rele entènèt la pou ou kounye a bikòz, akoz de viral nimerik la, Li fè w kòmanse ap konprann ki sa peyi w la ye. Li mete yon seri de moun la, spesyalman li mete yon enèji spesyal nan moun sa yo. Pou moun sa yo pa janm pran repo. Pou ap moute sou entènèt, Facebook, YouTube, maten, midi, swa pou ap denigre, pou ap ekspoze tout moun ki ap goumen kont ou nan peyi a ki nan gouvènman an. Epi malgre sa ou menm ou chita la. Mesye gon bagay ki rive anba an ayiti mesye yon seri de militan kal kanpe devan anbasad la kap joure kap pale yon pakèt pawòl epi Ariel Henry te la pandan nèg yo ap joure a epi yo voye yon ti kòb deyò a menm moun ki tap joure a tonbe ap goumen pou al pran kòb yo wi mesye. E sa fè nan Oze 4, vèsè 6, Bib la di konsa, Pèp mwen an detwi pou mank de konesans. Ou wè nou menm anba an Ayiti ki te konn gen yon seri de pitit ki di kwa, a m pa mennen pitit mwen lekòl pase si m al voye pitit mwen lekòl li pral entèlijan, l ap vann tè m epi l ap vòlè tè nou anba a. Hein Epa yap tiye nou pou yo pran tè nou anba a, pitit nou pa menm ka defann nou kounya a. Yo pa gen lespri m pa vle yo t al lekòl paske si yo te gen si yo te gen lespri yo tap al lekòl yo tap al vin vòlè tè nou an kounya epa nèg ap mache a zam sou nou ap pran tè nou anba a. Li ilegal kounya an Ayiti pou yon moun sot nan lari. Se pi gwo vyolasyon dwa moun ki te ka egziste. Li ilegal pou soti nan peyi w pou kanpe nan lari a oubyen pou mache pou al chèche yon lavi. M ap gade yon videyo mesye, 2 nèg ki chita devan yon ti biznis, malgre peyi ap kraze, yon peyi santi, peyi fatra, peyi lago, yon pakèt moun sal ki gen konesans sal, ki pa gen okenn nivo k ap dirije peyi a, pase peyi a se yon pakèt enbesil k ap dirije li. Nèg a kanpe lap bwè ti byè li, men apre peyi a kraze devan l. Nèg a on degouden gen dwa on ti on ti djòb li gen dwa fè. Kèk moun ki ki te dwe nèg la nèg a peye l on samdi swa, on samdi aprè midi. Èske nèg a e tèt li pou l tiye? Nèg a nan peyi l, li just kanpe lap bwè on de byè. Mesye poutèt nèg a ap bwè de byè mesye pou n ale nou kidnape nèg a mesye? Eske nou wè pou ki rezon lè w wè yon moun nwa ap eseye pou wè pou l al viv kote moun blan viv nan peyi etranje epi moun blan deplase la? Moun nwa se sèl yon moun ki sanble avè l sèlman wi li renmen atake. Menm ozetazini menm lè nèg ap pran zam nan pou li mete nan sentil gang nan wi vòlè a wi imajinasyon k nan tèt li kèt mesye m paka tann pou yon nèg nwa ansanm avèm la m pete tèt li yon katouch mande al nan nenpòt zòn ozetazini pi gwo tiyè k te ka genyen an pi gwo asasen k te ka genyen an mandel konbyen moun blan l tiye. Yon pèp ki si tèlman enbesil mesye sa son bagay ki mesye franchman mesye m pa konn kòman nou fè fèt nan pami moun sa yo mesye. 12 milyon moun anba ap viv nan yon peyi pou mwens de 1000 moun pran w pou la kidnape w pou la fè w pase mizè epi nou tout nan tout 9 depatman an pa kanpe soti nò, sid, lès, lwès tout kote grandans Kanpe di konsa nou pral antre kote kap bay pwoblèm nan antre nan potoprens nan glouti potoprens ak tout moun ki ladann tout moun kap bay pwoblèm yo poun di konsa ke bon se bagay sa fòl fini an ap tann se kanada avèk lèzetazini ki pou al libere nou anba a yo pat konnen tout nèg yo anba a politisyen menm non ansyen senatè yo youri latòti lonmen nan ona ki tal prete kòb sou non manmanl. 1 pa janm remèt non nenel cassy epa tann dat yap nonmen non nèg sa yo André Michel se kounya pandan Canada vin di konsa ke yap met sanksyon kont nou yo kont yo a epi nou wè ke vrèman vre nèg ki te konn ap pale ap ekspoze yo e verite yo tap bay alò nou pat konn sa deja mesye gade jan yon pèp lach mesye yon pèp ki bay endepandans Hein? Malgre ke yo pat rekonèt endepandans ou, se la Russie ki te rekonèt li, men ou se premye pèp nwa lib menn! Epi kounye la pou jodi a la pou wè ou tèlman lach pou kite mwens ke mil moun, mwens ke mil moun wi mesye, kap teworize 12 milyon moun mesye gade jan w pèp lach menn! Oh ti mal goumen an tuyem. Yo pap tiye w la anba a? Ou pa menm ka kanpe pran lari a pou bon byè pou yo pa kidnape w akize w epi w pè mouri anba la a? W ap viv la a kote w ye la a? Mesye m ap gade yon nèg sou Facebook. Misye di konsa jan m ap viv Ozetazini la a, m pa konn non misye. M gen bak nèg ap bay la m ri. Menk son verite nèg ap bay menm. Misye di konsa mesye Jan map viv la ozetazini la mwen m ka soti nan lari a mal fè ti travay mwen apresa map m knwa le weekend m moute sou yon ti bato avèk ti fanm mwen mal bwè de ti 3 byè mal relax mwen. M ka al nan mall, m ka al flannen, m ka gon kredi, m gon ti vye machin. Jan m ap viv la, konsa la, pou m ta wè yo ta vin depòte m mal ann Ayiti la, m se di tonnè boule l li t ap tiye tèt li. M se di mesye tonnè boule m m t ap tiye tèt mwen. E jan misye di l la mesye, gen de jan yon Ayisyen sèmante, ou wè vre si bagay la rive l vre, nèg la tonnè kraze l, nèg la ap tiye tèt li vre wi mèt. Ala pou yon moun kap viv etranje, li di konsa si yo ta depòtel pou al viv an Ayiti, tonnè boulem m tap tiye tèt mwen, ou menm ki anba an Ayiti ou menm ou di wap viv, kòman nou fè sòt konsa. Map gade kòman yon seri de boujwa ap viv mesye, nèg yo gen elikoptè sou do lakay yo wi mesye, an Ayiti. Nèg yo pa menm desandan ayisyen non. Lè w wè blan moun di, lè w wè blan di konsa li siperyè w la, se jan w viv la vre wi. Ou pa se an Ayiti. Ki sa w wè? Mizè, fatra, lè ap tiye lòt pou teritwa. Gon dènye boujwa k di konsa ke salopri sa yo se an Afrik yo soti. Nou pa bezwen yo an Ayiti. N ap itilize yo jiskaske len tiye lòt. Nou tout ki nan gang nan ki pote zam nou tande tout sa boujwa a di a. Li di l ap itilize nou pou jiskaske nou tout tiye lòt. E tonnè boule m sa l di a e li menm n ap fè. E anpe nan nou al lekòl. Anpe nan nou ki nan gang nan te nan polis. Anpil nan nou k nan gang nan te nan inivèsite, anpil nan nou k nan gang nan tèlman konn li te pwofesè. Kounya n deside fè gang, kounya pou n kite boujwa a, milat la, di konsa ke l ap itilize nou jiskaske l lenche nou e nou fè egzakteman sa l ap fè a. Pou w di yon pou yon moun ki blan pa pè moun nwa? Dominiken poko fout nou deyò anba a. An, pou m al lakay yon nèg, m wè w anndan lakay ou, Kotem chita la a se fatra ak la a, se salte k anndan kay la. Ti timoun ou twalèt epi tout nan atè a la nèt. W al nan twalèt ou pa flòch li. Manje sou tout e e e e couch e kanape kòman yo rele l la. Fatra nan tout kay yo, kay yo tou sal. Epi ou vin pa ka peye kay sa ankò, yo fout ou deyò, epi kounye a pou ap vin mande m yon kote kounye a la pou rete, mwen menm pou m ba w kote pou rete, ou fou! Ou konn fimen krak! Koman pou dominiken pa pè lò vin lakay li a? Bon ou konn mantalite w son mantalite fatra li ye pou l pa pè. Pou dominiken wè sa w ap fè nan peyi w la la a. Li wè sa politisyen yo pi fò politisyen k nan peyi w lo nèt se gang yo ye. Se machann dwòg yo ye. Ala Kounya la n kontan paske yo met sanskyon sou yo. Kisa k ka rive politisyen gang sa yo, politisyen machann dwòg sa yo anba a, daprè ou menm? Si yo ta arete yo, yo fout yo anba lanmè nan prizon Ozetazini. N prizon sèlman y ap pran, y ap lage yo ankò? Pa t gen gwo dwòg dilè anba a an Ayiti yo arete epi kounya k te anba lanmè yo lage yo? Anpil nan nou menm te kontan lè yo te arete yon seri de nèg tankou Guy Philippe, yo di, A yo pran Guy Philippe, y arete l. Yo pa lage l. Menm patnè sa yo pran yo dim gwa kite nan lanmò jovenel la krele Rudolph ja yo pap lagel on dil fèt la epi nèg a lage map tande sou entènèt yo te arete Youri Latoti pou tout vye bagay koripsyon deja nan Miami epi tontonl fon dil yo pa lagel Si se pa ou menm ki fè revolisyon ki pou kanpe ki pou di konsa ke tout nou 12 milyon an mwens ke mil moun sa yo fò n kanpe pou nou al kote yo pou n di yo non nou pa ou pa ka viv la ankò nan peyi a libète ou lanmò m pa konn kisa n pral fè men pou n di moun sa yo libète ou lanmò retire moun sa yo nan peyi a ajamè trase yon egzanp. Ou pa tande yon peyi ki te rele Rwanda m gen afriken ki soti Kongo. Nèg yo di patnè? Ou te wè fim Rwanda a, Hotel Rwanda m di wi. Misye di patnè Rwanda bèl wi menn. Yon seri nèg, nèg yo ap viv Ozetazini la yo di m konsa ke Rwanda gen Rwanda sanble avèk Ozetazini wi. Yon kote ki te plen fatra, plen salte wi. Epa tout ayisyen ki pa bon non m wè gen anpil ayisyen konsekan kap goumen pou ayiti wi nèg ki gen mantalite pwòp ki pa nan règ sal non epa tout boujwa anba k visye k vòlè non gen boujwa ki gen respè pou tèt yo anba tou wi ki pa dil avèk boujwa gang non bay serye map diw la wi m wè nèg yo m tande nèg yo kap pale e m gen moun mwen konnen ki pale m ki di nèg sa pa nèg ki melanje nan anyen non apa ki sal. Li fè lajan l pwòp. Men gen pifò nèg ki boujwa anba a, nèg la pa desandan Ayisyen, ou gade nèg la ou wè nèg la pale kreyòl men l pa desandan Ayisyen, l pa renmen peyi a, li pa renmen moun nwa. Rèv li se mete avèk yon seri nèg so kanba ki gen zàm nan men yo k ap detwi pwòp peyi yo pou yo ka voye milye pa yo. Lè w fin mouri kounye a pandan w fin kraze peyi sa la a kounye a la a, ou kite pitit ou an Ayiti, an se pit se peyi sa w ap kite pou pitit ou a lè w fin mouri, lè yo fin tiye w avèk de zàm yo lage nan men w lan, enbesil. ki t al lekòl yo. Nou menm ki gen ki t al lekòl ki te nan kolèj ki vin nan gang kounye a ki te pwofesè yo si n ap tande m kounye a se pou Ayiti sa n ap goumen pou pitit nou demen si Dye ve Ayiti fatra sa a. Peyi yon seri de jounalis visye Pe yon seri de jounalis ti grangou anba a kap pase pèp la nan betiz, kap itilize langaj pèp la pap konprann, kap itilize yo bagay yo rele semetic, m pa konn kòman yo di sa an kreyòl. Moun nan ka fè w, yon moun ki ka pale avè w la a, li fè ou panse ke verite ki nan tèt ou a son mansanj li ye. Avoka fè sa byen. Avoka ka fè w kwè ke sa w panse a se manti li ye, sa w ap gade a. W ap gad, defwa w ap gade nan televizyon an nèg la rale zam nan l fizye moun nan, avoka ka fè w konnen ke se pa fizye l fizye moun nan. Li ka fè w panse sa. Paske l gen lespri pase w, li t al lekòl pou dwa. Se ou menm kòm ki gen konesans imèn, kòm moun ki konn. ki gen konesans natirèl ki pou kanpe ki pou di konsa non sa son moun ki fizyon moun la men sou pran sou pa kan pa devan la nan tribinal lap fè w parèt tankou yon moun sòt pandan se tan se ou menm ki gen rezon e sa jounalis yo fè anba a wi pran pòz ke yap goumen kont pèp e poutan se defann yap defann enterè pèsonèl yo pa gen okenn moun anba an Ayiti ki nan gouvènman w lan. Aktyèlman la, okenn jounalis ki an Ayiti ou wè konn ap pale k ap defann yon seri de politisyen e kowonpi k ap defann pèp. Tout se enterè pòch y ap defann. Ban m pa m, pran pa w, wete wete kò. Ou pa wè jan jounalis yo ap mennen anba a? Gen jounalis k ap achte machin blende wi. Nan ki peyi yon jounalis konn gen konn ap milyonè konsa? pou ap achte machin blende nan gran peyi son jounalis la milyonè m ka konprann sa yon peyi santi yon peyi fatra konsa pou di m ou gen machin blende ou gen chato an ayiti ou di m ou senatè an ayiti ou di m ou se depite an ayiti pou ap gen kay ki pi chè ke yon prezidan k ap viv ozetazini kay ou ou gen plis kòb ke yon senatè k ap viv ozetazini. Hein nan la ti peyi sal sa, peyi santi sa. Nap òdè zam, nap pran zam. Hein gade jan yap pale de la mòt ki vwe ki òdè 200 zam, 200 galil soti Tel Aviv nan Izrayèl pou tonbe Kanada pou rive Ozetazini. Yo di nan rapò a menm jou Galil la tonbe tonbe a sot nan jet la epi yo retire yo gen Galil yo jwenn Jamayik gen Galil ki tiye moun anba a pou Galil la gentan al Jamayik pandansetan se gouvènman ofisyèl yo ki dirije l yo pa gen kontwòl li alò vle di m Kanada kounye a pat konnen moun sa yo mechan pou Kanada konnen jan moun sa yo mechan jan politisyen sa yo pa renmen peyi yo. Mesye pou yon moun tèlman sòt pou di m konsa ke wap vann peyi w pou ka al achte yon kay nan peyi ki pa pou ou wè sak rive Rony Celestin lap kraze peyi l la hein yon peyi wi m di w epi yon zòn non. On peyi ki rele Ayiti lap kraze l pou l ka achte on ti kay. Konbyen kay konsa ke w achte pou 4 konbyen milyon dola sa a ou te ka fè an Ayiti ak kòb ki nan men w? Nan tè pa w kote ke moun pa ka di yo sezi l. Hein? Konbe kay ou te ka fè konsa? Ou al achte l la oh m pral monte blan mye kòb m ka achte l epa w pèdi l. Ou wè mantalite moun nan an nwa a se fatak ladan l vre? Li pa gen lespri. Mesi pou dim Canada kounya konn moun pat konn moun te konn moun sa yo pat bon konsa epi kounya yo konnen gen yon seri de gang anba a ki gen gwo zam nan men yo ke politisyen ap òdè politisyen ap bay nan tout zòn pou ap kreye gang anba a yon seri de zam ke pèp la pa ka reziste anba yo paske zam yo gen gwo frapman gwo katouch bagay ki ka kraze yon foul nan yon segond. Epi kounya pou Canada ap voye jan de blende kokorat sa yo anba an Ayiti. Blende kokorat sa yo. Ou konnen ke zam sa yo k antre anba a, ti blende sa yo pa menm ka antre. Kounya m tande yo pral voye yon 16 konbyen milyon dola sou gouvènman kowonpi sa la. Sa yo pral fè avèk 16 milyon dola sa a? distribiye l nan geto a, nan katye popilè yo, nan kote ki gen povrete yo, kounye a pou nèg yo ka gen plis zam nan men yo anba a, epi pou yo ka tiye plis moun pou yo. Pase piga kon, rèv, rèv pouvwa sa a, gouvènman sa a, se piga n sot sou pouvwa sa a. Paske a la minit ke pouvwa sa a detwi, yo, yo demantipile pouvwa sa a, pou yon seri de moun serye ki pran pouvwa sa a, ou pral wè y ap mare politisyen menm jan y ap mare krab wi. Ou konn wè lè yap mare krab. Yo panse ke blan ki nan lòt peyi etranje konn zanmi yo. Blan li gen peyi pal. Ou menm li konnen ou pa gen valè, ou pa gen moral, ou pa gen karaktè moral. Ou pa respekte tèt ou. Ou pa gen valè moral. Ou prè pou kraze pwòp fanmi w pou ka ba l yon kote pou l rete. Mwen m konn ayisyen kap viv bò isi kap lwe ede moun peye kay wi pandan se tan fanmil nan lari wi an ayiti ap fè blan kado gwo kòb wi pandan se tan fanmil nan an ayiti ap mande wi e mantalite sa w genyen wap kraze paw pou ka range yon lòt achte gwo bèl kay sendomeng dominiken janm zanmiw. Bon mwen menm se sa mwen map di. Kekeswa dominiken ap pale kreyòl la, piga w fè santi kò w fè w mal pou sa k ap pase ann Ayiti yo anba a. Se lanati menm k ap mete Ayisyen mal alèz pou w ka pran responsablite w. E nati toujou genyen nan tout konba ki egziste. Se lanati menm ki k ap mete w mal alèz kèlkeswa kote w ye. Ozetazini se yon leson moral li ye wi. Menm dòmi defwa m paka dòmi non menn. M nan yon peyi map viv, m gen kay pou m rete, m gen bèl kay map viv ladann, m pa gen pwoblèm pou m manje, m pa gen pwoblèm pou m viv, m anfòm. Gen bèl moto, m gen bèl machin, m gen tout bagay, poukisa m fout tris? Ayiti ye tankou manman w wi li pa t renmen l. Anpil nan nou menm ki pa ki ta renmen kite Ayiti, a peyi kaka sa, peyi sa pa bon. Kite w vin Ozetazini ak yon senk sizan pou w wè, uit an pou w wè moun ap imilye w. Hein, lè m te timoun m chonje manman m te konn fè mayimoulen, bèl mayimoulen a fèy. Bagay sa yo m manje yo lè m te timoun wi. Gen nenpòt prèske 15 a 20 tan wi. Depi m poko janm manje yon maymoula a fèy non. Konprann? Bon ti manje, te gen yon bagay manman m te konn ap pale m yo rele, kòman yo rele bagay sa? Labouyi bannann. Bagay sa yo depi lè nenpòt 15 an depi m pa janm wè yo non. Te asosi. Moun ap fè pwostat. Moun ap fè kansè bò isi. Hein? Pou te pou bay manm di kele lambi pou moun ap manje. Hein? Kote ou jwenn bagay sa yo Ozetazini? Hein? Bèl bannann, yon seri de bèl pikliz, bagay sa yo lèm te timoun te manje, bagay sa m gen pòt prese prese mwen gen 20 tan depi m pa manje yon pikliz non.

Pandansetan, mwen m ap viv nan peyi a pase yon pakèt pi byen alèz kon seri de blan k fèt nan peyi a, epi kounye a m toujou tris. Ou panse sa se yon bagay ki nòmal li ye? Epi pou gen yon seri de politisyen ou met sou pouvwa kounye a ki pou ta ede w konprann ba w bay peyi w yon direksyon, fè peyi a bèl, fè wout, Petrocaribe, kòb lajan Petrocaribe a, Laurent Lamothe gagote kòb la ak tout nèg phtk yo kraze tout nèt. Yap nonmen non nan afè zam yo, yo vin nan magovina prèv la, yo vin avèk papye yo 200 zam kel òdè, yap bay tout nimewo transfè tout e flight, tout vòl kote bagay la te pase soti Tel Aviv nan Izrayèl pou tonbe nan Kanada malgre sa lap di non epa li menm. Men moun wap kite premye minis ou wi. Hein? Danse te anba a te, a lepòk mesye te gen yon ti king pase ou ta danse yon ti king pase. Konprann? Hay nèg nan 80 nan epòk 80 m ye. Eskize m si kounye a m pa konn nouvo nèg sa yo k vin anba a, e m te jèn timoun mwen menm lè m t anba, lè m t ap tande king pase. Timoun piti m te ye. te gen wa rap yo rele original rap staff te gen te gen masters te gen kòman yo rele nèg sa yo ankò a konprann anpil nèg master G BOP konprann e nèg sa yo m te konn ap tande te gen Shaka Dreams Money Honey Mike Bagay sa fini. E mwen kounya tout nèg kap rape kounya kap fè bagay gang yo ki vin jèn timoun e nèg 90 nèg 2000 nèg sa yo nèg sa pa konn sa map di a men si w ta tande rap lè wap tande Money Honey Mike kap depoze kap rap an anglè kap rap an fransè. Se te yon bèl ti mizik ki te rele mèsi nèg sa yo te fè. Se di w, Alò si tè dakò, donn mwa ton akò, je t'attendrai jiska la mò e menm plis ankò. You know what I mean? Tout jan de bagay sa yo m te timoun m tande yo. Yo toujou ret la. Kounya nèg ap pale yon bagay souke mounda w ey men ap fè san woy woy banm tiye w banm vòlè a hey on chèf pa yon jwè woy men bouzen gade bouzen hey men lajè bouzen epa yon pakèt dyab nou tounen yon pakèt demon pakèt moun kap mache yo anba se demon yo ye anba wi. Peyi sa a fini. Paske nou pa pran responsablite nou malgre la nati ap mete nou mal alèz nan tout peyi. Dominiken poko mete n deyò anba a. Yo poko bloke kont nou nan lòt peyi. Yo poko imilye nou anba politisyen anba gap vòlè yo poko voye madanm nou a pitit nou vin jwenn nou nan malpwòpte sal sa n kreye a anba a kounya pou timoun sa pral kòmanse leve nan moudon papa what the fuck am I doing in this crap what am I doing in this swamp what the fuck is this this is nasty this filthy ass country vye peyi sal sa a. Sa map fè nan tou latrin sa a? Timoun nan grandi Ozetazini, l fin panse ke se moun peyi a li ye, kounye a pou yo di ke an ap voye w tounen ba papa w pou de rezon politik. Fin konn lang angle a, pa tèlman pale kreyòl byen, epi kounye a pou l ap poze w kesyon, paske li pa menm rekonèt ou byen, paske depi an, ou fè tout vi w ap vòlè, w ap vann dwòg anba an Ayiti, li vini fè tout vi l Ozetazini, li gen tout zanmi l, tout klas li. Se moun ki on etranje, se etranje yo ye. Kounya pou lap poze w kesyon avèk on seri de gran kolè pou lap di what the fuck is going on, I wanna go back to the states dad, what the fuck! Epi wap di konsa hold on, ou konn kòman ayisyen ye pale, hold on, hold on what, what the fuck! Kounya la ou pa konn sa pou w fè. Depiw mare non grenn soul yo chaje lajan kou non plen stress ou pa wè koman suk pral tiyew anba a ou pa wè koman ee tansyon pral tiyew anba a hein ou pa wè kote madanm ou pral tounen yon pi gwo enmi pou ou anba a jou ou vole nan figu devan pitit ou. Pitit ou pral rayi w tout sa w te di yo konn ap goumen pou yo a pral kòmanse rayi w kounya hein epi pèp la kounya li menm pral kòmanse grangou anba a genyen nan yo kap kanpe menm lè yo mouri kap mache epa n kòmanse gen prens prens Legrand anba a mesye tonnè boule m si n gen 100 nèg tankou prens Legrand anba a gon revolisyon k fèt deja nou bezwen ban m di w konbyen moun nou bezwen 100 prens Legrand 100 patnè ki rele Mamoud la. Tanpri nèg mwen renmen lè tande lè lap pale konsa. Ou gen san prince le grand anba a. Ou gen san mamoun an ma mafoud anba a. Ayiti tèt anba. On grenn nèg ou wè sal fè wi ki pa pè mouri non pasel konnen l mouri deja nan peyi fatra konsa. Ki avni nèg a genyen nèg pa menm ka etidye ankò. Ou wè son nèg si w te bal lekòl syans politik lekòl istwa. Ou te bal kapasite poul etidye. On nèg ki gen mantalite pwòp konsa. Hey! Hey! Nèg sa tap souke peyi a menn. Nèg a nève yo wèl pap anyen ankò nan peyi a. Gouvènman sa goumen kont timoun ki pral lekòl. Li kont jèn gason pral nan inivèsite. Yo tiye moun ki nan inivèsite. Yo pa vle anyen k fèt nan peyi a bon, se just kite m vòlè, kite m vann dwòg. Mezanmi se yon peyi moun ki fè krak sèlman k ap dirije l? Mesye gade gangster nan palè.

pral moutre nou pou moun ki pat la lè Trujillo yo tap fè masak la istwa ap repete tèt li ankò. Bòn chans.